Salut nou kizan nou ye e pandan ke m kanpe la se pou ke m voye remèsiman bay chak grenn moun ki sipote di m ki yès ou ye e jodi a emisyon di m ki yès ou ye ap pran elan se pa rapò avèk sipò pa nou ki pèmèt ke cho sa Egziste. E mèsi a chak grenn moun ki toujou monte sou YouTube nou, ki toujou ale sou Facebook nou, ki abòne, epi like, kòmante, pataje. Sa fèm plèzi. Mèsi bokou. Kòman nou ye? La nou e Sen Michel kote ke nou gen posibilite pou nou pale ansanm avèk. Doktè Frédéric Velo e nou konnen li se e direktè espò nan depatman Nip e nou te gen chans wi pou nou te pale ansanm avèk yon nèg tankou e Peterson Desormeaux e m kapab di mesye sa yo travay de konsè e nou te twouve l nesesè pou ke nou kapab ale lakay mesye sa ki se Frédéric Velo vwala dòk la te deja prezan l ap tann nou dòk kòman w ye?

Epi ou tou di ah sa se chèz bebe a. Sa vle di ke e avan ou di moun yo kiyès ou ye, ou tou di moun yo ke e doktè Frederick Velo se yon moun ki deja papa. O wi, nou gen yon bebe ki ki pral dimanch ap fè 7 mwa. E se yon gason. Ok. E misye la menm jan nan manman li ap fè bri. Trè byen.
E premye kesyon ke nou te vle poze ou, se konsa ke nou toujou fè l nan di m kiyès ou ye. Se kiyès Doktè Frederick Velo ye tout bon? Bon, Frederick Velo, e pitit Mirangwàn, ki fèt Mirangwàn, ki grandi Mirangwàn, e ki te gen chans pou l t al lekòl epi apre etid klasik li, li te gen privilèj pou l t yon bousye de leta ayisyen de konsè avèk yon koperasyon. avèk le Venezuela. Ok. E m ka di yon privilejye paske kote nou soti a, nou soti trè ba, pitit malere, malerèz, apèn ki te ka ba nou manje. Nou fè tout vi nou nan lekòl leta epi e lè nou te lekòl, nou te aksepte ret lekòl, nou te fon sakrifis. Nou te toujou aranje nou. Nou pa t meyè a men nou te toujou pami lè meyè. E sa te ba nou privilèj e opòtinite pou nou te jwenn chans pou nou te kite Ayiti pou nou t al etidye o Venezuela. Bagay yo pa t fasil, bagay yo pa t fasil men nou te goumen, nou te fè sakrifis, anpil disiplin, anpil volonte epi jounen jodi a ki pral fè de nou moun ke nou ye a nan sosyete a k ap bay kominote a sèvis e malgre kòmansman pa t osi fasil ke sa e bon m kapab di Frederick Velo se pitit de malere k ap chèche lavi ou konprann manman m Asma Joseph ki soti nan fanmi pòv, papa m Frederic Pierredano ki rele Jan ki soti nan sid ki vin chèche lavi nan Miragoane e ki pral bay pwojeniti sa e jounen jodi a la k ap sèvi kominote a avèk anpil fyète. E onètete. Trè byen.
E la ou ou pale enpe de etid ke ou te ale fè e nan peyi Venezuela. Men e youn nan ti kesyon ke m panse ke li t ap nesesè pou ke mwen menm te kapab poze ou, e èske Doktè Frédéric Vélo se pitit Miragwàn? Èske se la ke l fèt? Wi, nou fèt egzakteman nan lopital Sent Terèz. Sent Terèz. E de Miragwàn, se la n fèt. Nou te fèt yon 16 septanm 1989. E la n te pran nesans. E nou pral grandi dèyè Rouso, nan Fon Jan Simon. Fon Jan Simon. Nan lakou Lewonin Mati, se la nou pral grandi. Ok. E apre, nou te lekòl nan Linou. Nou te fè kin nou. De la etan nou ale kay frè yo. Nou fè primè, e apre primè. Nou te rantre lise Jacques Prévert pou nou te kapab fè etid segondè nou. E an gwo se sa, se sa. E pi pa la suit, nou wale kite Ayiti, nou wale Venezuela. Nou wale etidye nan Université de Paul, Universidad de Portiva del Sur, ki se Université Sportive du Sud. Kote ke nou ta wale gen chans pou nou anbrase yon karyè e ki e rele aktivite fizika e salut, ki se les activités physiques et salut. E sante, sa vle di... Seleksyon des activités physiques et santé kote ke ladann nou prale aprann sitou anpil bagay kòm promoteur de santé paske nou travay kòm nan edikasyon, nou travay nan santé, nou travay nan spò e par la suite a la fin de etude la nou ta pral fè yon spesyalizasyon sitou nan zafè fizyoterapi jeryatrik kote ki pral ba nou posiblite pou nou kapab travay avèk moun. ki gen pwoblèm emipleji, sa vle di moun ki fè stròk, pou nou travay avèk moun e petèt ki dyabetik, ki gen edèm, pye yo anfle pou n kapab fè drenaj lenfatik, pou n travay avèk moun ki gen pwoblèm kolòn vètebral pou n fè koreksyon pou yo, moun ki fè aksidan, ki gen frakti pou n kapab fè terapi reyabilitasyon pou yo e par la swit e nan mezi ke nou menm nou ap avanse nou fè double mastè sitou an reyabilitasyon. Fizik e tretman blesur e lezyon sitou an milye spòtif, ansanm de fraktur e blesur ki ke on atlèt wadèvè spò li menm li pratike a kapab fè e nou menm nou gen kapasite pou nou menm pou nou trete li e nan moman sa nap pale a nap finalize on dezyèm mastè sitou an nitrisyon e ki ba nou posiblite pou nou travay kòm pwofesyonèl sitou an nitrisyon bay konsèy nitrisyonèl. Menm atravè lè radyo, nou gon emisyon ke nou fè chak dimanch yon sou yon stasyon radyo nan vil Miragwàn, 10 zè midi nou toujou fè emisyon pou nou bay konsèy nitrisyonèl. Radyo a se radyo mikro, frekans se 102.7 FM. Lè emisyon se 10 zè di maten, 10 zè a midi. E nou travay de konsèy avèk yon lòt kolaboratè ki se medsen osi. Ke nou menm nou travay ansanm nou kapab ede moun yo yo menm amelyore kondisyon sante yo e kalite de vi yo. Trè byen. E la ou pale nou enpe de pasaj ou nan peyi Venezyela. E depi lè ke ou antre an Ayiti, e sa ke ou te aprann nan, kijan ke ou sèvi avèk li pou ede e popilasyon Dupraz la? Monchè, depi le premye jou nou te antre isit an Ayiti, e nou te konnen se pa yon konba ki ta pral fasil, men nou te aranje nou, kò e am pou nou te mete nou o sèvis. e de la kominote paske e entansyon premyè nou se pat fè lajan entansyon premyè nou se te akonpanye ede e se sak pral jounen jodi ak pral ba nou kapital sosyal ke nou genyen e nou te vini pou nou te ede moun avèk sa nou genyen paske nou te vin jwenn yon peyi lè nou rantre an 2015 yon popilasyon ki deja devaste a pwont tranbleman de tè anpil moun strese akoz de pwoblèm politik anpil moun ap tonbe tansyon ap jete yo ap fè strok E lè nou te vini nou jwenn yon peyi kote ke moun yo ekonomikman te trè mizerab, e nou te oblije akomode nou avèk e sitiyasyon yo, e nou te kòmanse ba yo sèvis, e menm de fwa gratwitman, pou nou te kapab jwenn kapital sosyal ke nou genyen jounen jodi a, ki te pral ba nou posiblite pou nou kreye pwòp espas pa nou, ki se e sant de reyabilitasyon men ki geris, e ki e e e de ou so, kote ke a nap bay sèvis avèk. tout moun, tout kategori, tout kouch konfondi. E o kòmansman li pa te osi fasil paske lè yo pa konnen ou, li te difisil. E sa te koz ke... Sa te koz yon mank de konfyans, yo pa te vreman konn sèvis ke ou te kapab bay. Tou kareman, ou depoze CV pa si pa la, e yo defwa yo mande ou 5, 6 an d'eksperyans. Bon, imajine ou si ou fèk sot nan inivèsite, ou pa janm travay yon fwa, kòman ou pral fè jwenn eksperyans si yo pa ba ou posibilite? Dèfwa yo konn mande w pou fè konpwomi, men erezman nou te gen tèt nou byen plase sou epòl nou e nou te konn poukisa nou te sòti e rezon ki te fè nou tounen isi an Ayiti. Paske mwen m te toujou di, si se pou m goumen isit pou m reyisi, m ap goumen pou m reyisi. Si se pou m goumen pou m entegre, m ap goumen. Paske m fè anpil tan ap viv nan peyi etranje, m ap etidye nan peyi etranje, m wè kòman sa ye. Paske lè w ap viv nan peyi etranje, ou se esklav. Ou pa mèt tèt ou. Paske ou ap fè 12 èd tan wap travay ou kanpe sou 2 pye ou defwa telefòn ou sone ou pa ka prann. Ou pa ka pran apèl la. Ok e si se pa lè lunch lan lè pou al manje ak rive ou pa ka al manje paske mwen m fè eksperyans pandan m tap etidye eksperyans etid e travay m konn antre nan yon travay a 6 è 6 è PM map sòti ladann a 8 è di maten 8 è AM banm m gen chans men pou m menm chita sou yon chèz pou m repoze paske otomatikman ou chita kamera sou ou patwon an rele w l mande w kisak pase apre w chita. Pandan tout yn ane sa vle di se te yon vi desklavaj mwen mte di klèman mwen aprèm fin etidye map tounen ayiti sig anpil moun ki reyisi si se fight poum fight poum goumen map goumen poum reyisi em reyisi e Tony Mix te gon slogan lèm rantre an 2015 li te toujou di li pa vin pran plas moun li mache a tout chèz li em te soti nan yon peyi etranje avèk yon domèn kote ke isit E nan moman m t ap rantre a, m te ka di m se te inik moun ki te gen konpetans ke mwen m genyen an. E sesi, m te pral pale de pou vil la. Wi, pou vil la. Pou vil la, sa vle di pa t gen anpil moun. Paske kounye a la gen avèk yon lekòl ki gen Leyogàn ki kòmanse ap fòme moun ki poukò t ka sou twazyèm pwomosyon li. Gen moun nan vil la ki aprann. metye a ok paske son metye ki ase nòb e e e e e e ki trè egzijan ok paske son branch ki dekonekte li de de de de la medsin e men ki travay dirèkteman avèk e e tout moun e e e e ke e e e medsen yo kapab refere yo pou nou menm antanke fizyoterapet nou menm nou kapab akonpanye yo e reyabilite yo e nan peyi nan peyi e sitou ki gen kote ke gen plis mwayen Kote ke o nivo enfrastrikti yo pi byen ekipe, nan yon sant ospitalye wap wè gen tout moun sa yo, wap wè gen masoterapet, gen fizyoterapet, gen moun ki gen reyabilitatè oubyen kine e ki la, whatever pwoblèm ke moun nan gen otomatikman li rantre, li ta sipoze gen yon moun kap fè masaj pou li, pou fè drenaj, pou fè pèmèt ke drenaj san an fèt konvenableman e pèmèt ke mas kòporèl moun nan li konsève l e ke aprè. Apre li soti nan faz konvalesans lan pou li menm pou l pa afebli, pou l pa genyen pwoblèm miskilè e tou sa. Ya, trè byen. E youn nan kesyon ke m te vle poze w, e pandan ke m t ap antre a la, mwen t ap pale anpe de ou menm ki se direktè espò MJSAC. Basa, e nan vil Miragwàn, e apre Peterson Desormeaux, piske Peterson Desormeaux se youn nan moun ki te gen privilèj patisipe e nan emisyon sa ki se di m kiyès ou ye. Apre ke ou te vin jwenn privilèj sa, poukwa pa e sèvis sa ou te vin jwenn pou sèvi popilasyon ayisyèn nan, kòman ou te santi ou? Bon, e mwen m te santi ke se te, se te yon travay ke te kòmanse deja, e. ki par la suite pral rekonpanse par sa e se nè ke le komansman, pou kisa m di sa paske ke nou menm antanke jèn nou te kolabore avèk tout moun nan tout nan kominote a e o nivo departemantal nou kolabore avèk anpil moun nan pil jèn sitou nan asosyasyon spòtiv kap fè aktivite nou te toujou bay sa nou gen kòm konpetans nou e konn ap fòme moun paske chak ane nou te toujou gen yon seri de fòmasyon nou fè swa sou edikasyon fizik swa sou zafè e masaj. e dotre fòmasyon ke nou konn fè e nou fèl e tout moun preske tout moun tout jèn nan tout departe nan tout komin nan departeman konn vin patisipe yo soti baradè piti tkou ansavo arno miragwan lazil fondènèg menm aken vyebou konn vin patisipe e sa vin rann ke nou vin gon zye sou sou departeman e osi nou te konn travay avèk an entere ekip foutbòl paske nou te pase kòm. e preparatè fizik e antrenè adjwen Rangers de Miragwàn. Par la suite, nou pral antrenè prensipal Rangers de Miragwàn. Nou pral responsab yon ekip ki te rele Miragwàn FC, FCM. Se te yon ekip ke depi jèn nou te pran pou nou te ankadre. Nou te gen yon lekòl foutbòl ki te rele Mifout ki se te Miragwàn Ecole Football. E apre, apre, avan m te vin kite, separe m de foutbòl, nou ta pral. travay kòm preparatè fizik e pa la swit kòm antrenè prensipal ekip Milan FSC a ki nan dezyèm divizyon nan Iran. Sa vle di, nou gen yon pase nan zafè espò nan departeman an. M te responsab ekip departemantal e Nip lan sitou nan zafè koup de lendepandans ki te òganize nan ane 2017. E mwen ankò te konn ap kolabore ak direksyon departemantal la nan prèske tout aktivite ke pral, li t ap fè. E vwala ke. A la fen ke tout sa yo vin fè ke ou vin jwenn moun ki vin enterese avè ou. E moman ke nou pa t atann nan, e vwala ke nou pral jwenn sa kòm rekonpans. Paske mwen menm son bagay ki te parèt biza, rezon paske nou t ap kowòdone yon komite ki te gen pou prepare yon konpetisyon entèkominal sitou nan depatman. E m te kòdonatè jeneral komite a. Nou te reyini avèk pwèske tout komin, tout reprezantan komin yo. E nan espas nou bal fè lansman chanpyona a, kan 14 out 2021, tranblemanntè a vin pase, nou oblije vin pak, nou vin kanpe. Menm ekip sa k te banm kòdone chanpyona sa a, o nivo departemantal, Ebyen yo wè ke non sèlman lidèchip ke m genyen pou m reyini moun ki nan lòt komin ki nan depatman an, epi kapasite ke m genyen tou pou m kapab rasanble lòt jèn e mete yo tou dan ide, ebyen yo te vin jije ke gen nesesite. Gen nesesite e yo te wè ke ebyen entegre m nan direksyon depatmantal e ministè espò w lan se pral yon atou. E yon privilèj tou pou direksyon depatmantal la, pou mwen kòm pwofesyonèl ki genyen ansanm de konpetans sa yo ki kapab kolabore ansanm avèk ansanm ak direksyon depatmantal la. E sesi yon samdi maten, pandan m ap prepare m pou m al okay, paske madanm mwen te fèk akouche, li pot ko menm gen 3 mwa depi l akouche, epi m wè yon mesaj monte sou telefòn mwen. Epi lè mesaj la monte, mesaj la di m. Yo voye yon foto ban mwen, yo di m, lendi maten, avan 8 è, yo solisite prezans ou nan direksyon jeneral. Mwen mwen m pa t konnen non. Lè m monte nan direksyon jeneral tou inosan, m tèlman inosan, m monte san anyen, de men vid. Se lè pandan m nan machin Petyonvil m ap desann wout Frè, paske se la direksyon jeneral la ye, e m resevwa yon kout fil ki di m, Fòk ou vin avèk tout dosye ou, tout papye ou. Men, pwiske mwen se pwofesè nan inivèsite piblik dèni, inivèsite leta ki gen bò isi an, e m gen kontab la ki se zanmi m, m rele l, m di l, dosye ke m te ba ou pou renouvle kontra a, skane l pou mwen, voye l pou mwen. Menm kote al fè l, mwens ke 30 minit, tout dosye yo vin jwenn mwen nèt, epi. E mwen prale yon zanmi, m ap transfere w yon zanmi, zanmi an pral fè enpresyon yo pou mwen e m ap desann avèk yo. E lè m rive, se lè m rive, yo ban m yon pranp yon pil fòmilè, menm Peterson pa t konnen. Se apre m ranpli fòmilè epi yo di m demen si je ve tizè pase pran, pase pran lèt ou. E menm m pa t janm konnen Akiti. E m rele Peterson, m di Peterson bon vwala, vwala men kisa k fèt. Misye di m Akiti, m di bon vwala m pa konnen. E nan demen si je ve kounya la, lè m al chèche lèt la. E yo ban mwen lèt. Lè m gade m wè mwen nome kòm antanke direktè depatemantal adjwen ministè dè spò. Bon, se te se te yon jwa imans e. E sa nou ka konsidere l kòm rezilta travay ou, kòm rezilta de sa ke ou te konn ap fè ki pozitif tou? Wi. Paske ou sonje, bon, lè n t ap vini nan machin nan kote ke m t ap kòmante nou e kòman ke isit bagay la te tèlman difisil. Pou m te kòmanse, m te bliye, m te bli, m te deposede m de sa m te genyen kòm konpetans. M te aksepte al vann lè nan lekòl pou nèg gratis. Ryen pou m te kapab fè kapital sosyal. Trè byen, trè byen. E paske m al kot nèg la, m gen dokiman, m prepare, e m di nèg la, monchè pa gen pwoblèm, ou pa oblije peye m non, men sa m gen kòm dokiman, M ap fè kou a pou ou. Epi w ap egzije elèv yo achte l. E te ban m rezilta. Lise Jak Prevè ki se ansyen etablisman kote ke m fè, m pase de setyèm a filo. Se konsa m te kòmanse e pa la suit ke mesye pral pwopoze m yon nominasyon e a tan plen kòm pwofesè. e anndan Lycée Jacques Prévert. Agronome de regrete memwa si te li k te direktè a lepòk, li di monchè Velo, nou pa ka fè plis pou ou, n ap aksepte ou fè kou a, w ap vann dokiman an yo, e sesi, n ap ka ba w 3000 goud pou peye motosiklèt pou vin fè kou. Ou ka konprann sa sa vle di nan te gen nesesite m antre Ayiti tou malad. M fèk sot fè 2 operasyon, nesesite w se premye pitit ou vin jwenn fanmi ak tout pwoblèm ki egziste, papye kay pa bon nan plan, moun yo apèn yo yo p ka manje. Se te se te se te yon moman se te moman nwa lan paske yo toujou di ke lè lè lè l pi fè nwa se lè sa l pral jou men nou menm nou pa t janm dekouraje n te toujou pran ak kouraj nou te mete konplèks de kote men sèl sa nou te gen objektif detèminasyon e nou te disipline paske si w pa disipline nan lavi a, e ou pap reyisi. E mwen m toujou di, sekrè reyisit la, m toujou di l avèk elèv mwen, etidyan mwen, gen 5 bagay nan lavi a pou genyen pou kapab reyisi. 1, se disiplin. Dezyèmman, se respè. Twazyèmman, se imilite. Imilite. Katriyèmman, se byenveyans. Etre byenveyan se se mètre a la plas de lòt. Pase pa janm chèche. Mwayen pou fè moun abi. Pa janm sa epi dènye a menm ko grangou toujou gen rezin do pa janm aksepte pran manje nan men moun devan si yo k pral repwoche soufri avèk pasyans pasyans nou wè li disiplin respè imilite byenveyans. e pasyans. Se 5 bagay sa yo m sèvi avèk yo kòm bousòl e ki fè jounen jodi a m kapab di anfen je reyisi. M reyisi m pa gen lajan, m pa gen gwo lajan, m pa gen lajan, m se malere men m reyisi paske tout sa m te rive fè nan lavi a. Koman w fè fyète tèt ou? M kòmanse, tout sa m te rive fè nan lavi a yo kòmanse vin jwenn mwen. Paske youn nan bagay ki enteresan nan lavi a, wè lè w ap fè sa ki pozitif, Retonbe pozitiv la ap vin jwenn ou. Fidbak pozitif yo ap mele ou ap fè sa ki negatif. Paske kote pou kote m soti, m pa gen marenn ni parenn. Paske imajine ou manman m se majann kafe l te ye nan lari dè ri sou e papa m se apèn li te gen yon bak sirèt se sòl li te konn fè avèk gadri, gade bèt, gade kochon pou l te fè, pou l te leve nou. Men jounen jodi a, lekòl. Avèk tout sa, tout 5 bagay m sot di la, elve m o ran de direktè departemantal, direktè departemantal, sa vle di, m se ak non departeman, m se, kiyès mwen ye? Kote, m pa gen, m pa gen, m pa gen politisyen ki zanmi m, m pa gen relasyon politisyen. Ayy, m pa konnen ki nan politik. Non, non, relasyon pa m, se, tout efò m te fè yo, se konpetans ke m genyen yo, ki vin fè ke moun enterese avè m. On nè, on politisyen ka vle wè m kòm on pyon, paske m te fon efò. M al lekòl, epi l gen dwa di, monchè, nèg sa a m genyen l, paske si yo mande l yon nèg, se konsa wi m jwenn djòb la. Se yon nèg mwen, yo mande yon nèg, nèg la di, monchè, m gen yon nèg mwen nan Nip. Epi nèg la di m, voye dosye l ba li. Epi yo voye, epi lè m voye dosye, misye rele m, li di m, Frederic, voye yon dosye ban mwen. Bon, lè nèg ap gade w se jèn gason, ou imajine w gen 2, ou gen 2 metriz, ou se jèn gason apèn 32 zan, Miragwàn, mèt la. An plis si w ap finalize yon dezyèm, sa vle di son bagay, son bagay a konsidere, èske w konprann? Men nou, nou la, n ap batay, nou kontinye ap travay pou byen kominote a paske nou menm toujou di la communauté passe avant tout paske lè w wè byen pou lòt moun, monchè. byen paw lap rive sou ou. Men lèw wè mal pou lòt moun, malè paw lap rive pou ou. An nou pale enpe de klinik la, pwiske nou pral vizite li la, tout alè la nou prale e map wè si ke ekip la kapab fèm jwenn e mayo dim kiyès li live la poum te kapab mete ti kalo prod pou ke nou kapab ale nan klinik e ki Sant de reyabilitasyon men ki geris, se konsa l rele, nou rele li, paske ladan n nou fè terapi pou pasyan nou yo, ok moun nan gen yon pwoblèm li emiplejik, tansyon jete l, li pa ka mache, li paralize yon bò, se travay nou, mwen m toujou di mwen m se mekanisyen moun. Ebyen moun yo pral wè sa, moun yo pral wè sa. Ebyen direksyon klinik la. Trè souvan, yo toujou di, sante w, se priyorite w. E nan Di m kiyès ou ye, nou pale sou sante anpil. Jodi a la, nou Miragwàn Dèriso kote ke nou pral vizite klinik Doktè Velo. Frédéric, Sa pa panse e petèt gen moun nan klinik lan k ap travay e nou toujou di sa anndan emisyon di m kiyès ou ye donk sante moun se li k priyorite chak grenn ayisyen Kòman nou ye la? Bonswa bonswa tout moun Bebe anfòm? Bon bagay Sa k ap fèt la? Bonswa bonswa Kòman nou ye la? Anfòm? Konsa nou N ap frape la? Atansyon wi Doktè, ah monchè nou bò nou bò vizit la papa. Bonsoir, Nap frape la. Bonsoir madame. Monchè, monchè, ou konn sa ka atire atansyon m, pandan ke map vini la, non sèlman mwen ap travay, atansyon banm mete sa pou ou, e la m te bliye, banm mete sa pou ou, pou vwa te kapab soti pi byen. E ou konn sa m t ap di sa talè a la nan entwodiksyon an doktè? M di moun yo konsa, sante se priyorite. Èske m manti? Èske m fè manti? Bon, nòmalman, sante chak grenn moun dwe priyorite yo paske si w pa an sante, si w pa gen sante, ou pa gen lavi. Oke? Paske meyè fason pou fè l se fè prevansyon. Men se konn kijan ou pral fè pou fè prevansyon. Fò w konn kòman w pral fè l. Fò w konn kòman pou fè l. Paske nou menm nan travay nou, chak jou. Nou ede moun a santi yo mye, swa nan konseye yo oubyen nan fè travay pou reyabilite yo. Paske ou ka remake nou vin jwenn mwen la an plen seyans avèk pasyant sa ki gen frakti sitou nan nivo avan bra li. E n ap eseye wè nan ki mezi nou kapab ede li pou bra li reprann mobilite l konplètman epi pou li menm ka reprann aktivite li kòrèkteman. Trè byen. Donk, pandan w ap travay la la, gen kèk ti kesyon ke n ap poze w pou moun yo k ap gade la. Talè a nou te di nou se Doktè Frédéric Vello. Men e atansyon atansyon atansyon e ou mèt a yon ti doulè la tou ou mèt avanse pa gen pwoblèm ou mèt avanse ok ya e lache branch sa gen anpil moun ki pa vrèman konnenl e mwen pèsonèlman se youn nan rezon ki fè ke e mwen vin la e piblik la an jeneral tou kap gade la yo ta vle konn branch sa nan medsin ok bon zafè fizyoterapi oubyen reyabilitasyon se se yon domèn ki rantre an ayiti e ki plis e Fè pale de li apre 2010. Nou konnen apre tranbleman tè 2010, anpil moun te gen pye kase, te gen frakti ou tout sa. Pou ou kapab reyabilite ou, se de pwofesyonèl etranje ki te rantre. Men pa la suit, yo ta pral reflechi, sitou a Leyogan, yon gwoup etranje ta pral mete yon lekòl de fizyoterapi e de masoterapi, e de ergoterapi pou kapab fòme jèn ayisyen nan domèn sa. Men mwen menm, m fòme Venezuela. M fè 5 an Venezuela, aprè 5 lane etid Venezuela nan menm domèn nan, nou fè etid avanse, nou fè double master sitou an reyabilitasyon e tretman jan de lezyon sa yo, ok, e yon fason pou nou kapab bay popilasyon an plis sèvis e yon sèvis de kalite. Men ou konnen nou menm dabitid kòm jèn gason nou toujou renmen travay dan lanonima, paske se sa k fè jiska prezan. Popilasyon poko fè konesans ouvèteman ansanm avèk nou e rezon se paske nou ap eseye wè nan ki mezi nou kapab etabli nou, nou ka remake nou nan espas la, espas nou ye la a son espas nou wè li piti, nou gen yon dezyèm espas ki pi ayere ke nou nan faz pou nou amenaje li. e pou n kapab kontinye fè travay la e ofri sèvis ki pi gran ou ka remake nou gen lòt materyèl nou gen kabann, nou gen wòkè nou gen beki, nou gen tout lòt bagay yo la nou oblije e mete yo on kote paske nou pa gen ase de espas pou nou kapab avanse avèk travay la men nou ap wè nan ki mezi nou kapab bay tout moun ki vin jwenn nou. Sèvis e ba yo satisfaksyon san oken pwoblèm. Trè byen. E la, dòk, ou nan kad aktivite pwofesyonèl ou. E la w ap travay, e piblik la remake sa. E nou gen pou nou, e lè ke w stab pou ke nou fè yon ti pale plis sou ou menm. Men, sa nan men w lan, paske w konnen nou bezwen, nou toujou vle. konnen pi byen la map gade ponyèt la la ki anfle e sa nan menw la eske se li menm kap fè travay la bon nou itilize materyèl sa jis poun kapab fè masaj e masaj la kapab fasilite ke drenaj sangen an fèt sitou li gen enflamasyon nan zòn nan Li gen prezans sitou yo lide vis apre operasyon an ki anba po a. Sa vle di sa se yon operasyon? Wi, se operasyon.
Ok. Ok, lè si m fè presyon manyèl la, sa kapab trè douloure men itilize sa pou nou fè li, li mwen douloure pa rapò avèk men an ki pral fè presyon sou li. Se sa k fè nou fè l avèk anpil prekosyon pou nou evite ke pasyan an li menm. Li soufri paske rezon yo toujou aprann nou yo te di an reyabilitasyon ke fò ou travay nan limit doulè a. Chak fwa ou wè pasyan an li menm li ap swa l ap grimase e ou santi ke li pa ka sipòte ou oblije rekòmanse manipilasyon an jiskaske li menm li santi li amelyore paske travay nou se fè moun nan santi l byen. Trè byen. Bondye pa fè l soufri. Èske travay sa a fèt nan yon jou sèlman oubyen èske Non, sa sèlman nòmalman la ansanm avèk li la nou minimòm nou ap fè antre 12 jiska 15 seyans, jiska 12 a 15 seyans e ansanm avèk li yon fason pou nou kapab pèmèt ke men an li menm li retwouve ok fonksyon l konvenableman paske frakti la se onivo avanbra a l te ye. Akoz de imobilizasyon an e operasyon li vin afekte sitou e lè dwa de la men ou oblije travay paske wap wè men yo anfle, do men an li anfle, dwèt yo anfle, gen redè, pa gen mobilite, wap wè chak fwa nou eseye fè fleksyon, nou eseye fè fleksyon ebyen li pa ka fèt akoz de redè o nivo atikilasyon ki sitou ki nan e nan dwèt yo ebyen nou pral ansanm nan pral travay pandan 4 semèn maksimòm epi pou bra ka reprann fòm li kòrèkteman. Piblik la an jeneral kapab remake m ap pede gade l paske m santi doulè a, e pa yon bagay ki fasil. Men dòk, gon bagay ke nou, gon ti kesyon ke m te vle poze w pandan ke m la. E trè souvan moun yo toujou konn tande pale de terapi. E èske sa w ap fè a la se sa k terapi a? Bon, terapi, paske lè yo pale de terapi ou pale de gerizon. Ok. Paske terapi se geri yo, se fè, se fè, se fè, se geri, se fè gerizon. Nòmalman, nan kad pou nou te trete, se gerizon e tretman. Nan kad pou nou ede, ke pasyan li menm li retabli kòrèkteman. Ok, men nap itilize de ajan, nap itilize ajan fizyolojik. Talè la nou pral aplike chalè. Nou pral aplike chalè pou li, pou enflamasyon an. Ok. Ok. Nou pral aplike chalè pou li, epi nap kontinye fè travay manyèl yo, e jiskaske li menm. Membran an li menm li kòmanse ranfòse pou l kapab li menm kòmanse fè egzèsis asiste yo paske foutbòl fè egzèsis ranfòseman ok ni pou ni pou pwanyè a ni pou avan bra a yon fason pou pou zo a li menm li kapab jwenn e konpaksite li e konsolide kòrèkteman pou li menm pou l kapab malgre gen prezans kò etranje lè l ap fè aktivite l pou sa pa deranje. Trè byen. E m sonje m t ap pale avèk yon yon yon yon demwazèl ki nan domèn sa e. Li fè m konprann ke li pa gen pwoblèm, gen moun ki konn vin la, si moun nan sitou gen pwoblèm nan do, moun sa kapab kouche la, epi... Wi, bon, nou ka remake nou gen yon pasyant ki fèk rive la. Ok, ok. E, pasyant sa li menm li gen yon paralizi fasyal, sa vle di li gen yon bò nan vizaj li ki paralize akoz de yon ogmantasyon, yon kriz dipatansyon ateryèl. Ok. Nou pral pwosede avèk... Travay otomatikman ke nou fini avèk pasyant sa, nou pral travay ansanm avèk li, yon fason pou vizaj la li menm li ka reprann fòm li konvenableman. Ok, trè byen.
La nou wè gen BK nou, donk mwen rive poze kesyon. Wi, bon, bisiklèt sa a nou itilize l pou kapab fè ranfòseman miskilè, e travay sitou lokomosyon avèk pasyan emiplejik yo, sa vle di moun tansyon jete gon bò ki paralize, nou itilize bisiklèt la pou kapab fè yo pedale, sa pèmèt ke lokomosyon an fèt sitou nan manb ki te afekte a. E fasilite deplasman li lè nap travay e deplasman sans oken pwoblèm. Trè byen. Ya, donk e nap fè moun yo viv e travay ke wap fè la. Nou wè, nou wè e bon, nou te, nou tap gade dam sa talè a, nou wè yon lòt jèn dam la frape la. Ok, li menm li, li te gen enflamasyon sitou onivo avan bra. Ok. Ok, li te gen doulè nan pwanye. ok e sa te vin koz ke li te gen difikilte pou l te bouje dwèt yo paske fèmen men an konvenableman paske akoz de enflamasyon jodi a la fè 3 jou 3 jou nou ka remake men an fèmen konvenableman malgre toujou gen enflamasyon se sa k fè wè n ap fè manipilasyon n ap fè manipilasyon pou fasilite drenaj san an fèt ok e fasilite ke zòn nan li menm li nouri e. Nou menm nou pa travay pou kont nou paske otomatikman moun nan vini li gon pwoblèm, nou toujou refere l swa l al wè òtopedist oubyen pou l ale lopital pou yo ba l medikaman e pran swen ka l nesesite apre pou l vini nan terapi a. Jenòm sa n ap gade la, li gen anviwon 5 semèn ansanm avèk nou. Li te gen yon frakti o nivo bra, men se te tou prè koud la, nan zòn, tou prè koud la. Sa te rann ke apre imobilizasyon, li te gen redè o nivo koud. Li pa te kapab, bra a te, bra te konsa, te pliye konsa. Ok, ok, ok, ok. Li pa te gen fleksyon ni ekstansyon, li pa te ka fè fleksyon ni ekstansyon. Nou gen sesi, nou travay avèk li, nou tra jiskaske jounen jodi a, nou wè apre 5 semèn de travay men rezilta. 5 semèn.
5 semèn de travay men rezilta. Men, talè a m te remake sa nan men l, ki wòl sa.
Piske bra a li menm te pliye, piske sa li menm li gen pwa, paske sa se 10 kilo, ebyen li kenbe l pandan 1 minit ou 2 minit, sa pèmèt ke li etire bra ou plis, li etire bra. Piske la nan zòn sa yo gen yon seri de ligaman, eskize m, yon seri de tandon. ki trè rèd, yon seri de tandon ki trè rèd la, akoz de tan imobilizasyon an, ebe tandon yo menm yo te gen difikilte, e sa te konn bal gwo doulè, men pou fasilite elastisite, men nou fèl kenbe li, pèmèt ke bra a etire, plis de tanzantan, e byento pou bra l tounen menm jan avèk bra, jan l te avan. Nou gen yon pasyant sa, li menm te gen. Soufri yon paralizi fasyal, sa vle di apre yon kriz ipètansyon, avc, bò vizaj a te ale, li pat ka fèmen zye a, fèmen zye a, li pat kapab fèmen zye a, li te gen pwoblèm la, bouch la te vire nèt, tout bò vizaj la te vire nèt, ok, nou apèn a 3 semèn de travay ansanman avèk li, vizaj la kòmanse reprann fòm li, ok, kòrèkteman, ok, akouz de zye a li gen pou l al wè. Al wè oftalmològ pou kapab bal medikaman pou l paske zye a li fè l mal aprè chòk lan. Men nou menm nan travay pa nou, nan skyatra travay pa nou, n ap kontinye fè l jiskaske vizaj li reprann fòm li konvenableman. Trè byen, trè byen. Donk, kisa w panse lè yon moun frape nan ponyèt li epi l toujou al kote yon moun k ap pase mas kredi nan men l? Èske sa se yon bon bagay li ye? Bon, nou konnen nan kilti pa nou an. E moun ki gen konesans anpirik yo, sitou nan domèn sa yo, yo trè itil. Ou konprann? Paske defwa, yo konn fè travay lan, li konn bon. Paske le pli souvan, yo konn di moun yo li rale avèk senp, ok? Li retire antòs, tou sa. E nan kilti nou, paske nou menm, lè n t ap grandi, yo te konn, yo te konn fè l pou nou lè n te konn gen antòs, paske n te konn jwe foutbòl. Pye n te konn anfle yo, di kouz mennen l kay moun sa yo. Yo fè yon travay ki nòb paske yo ede. Yo ede kominote a, sitou moun ki pa gen gwo mwayen, swa pou al wè òtopedis, oubyen pou al lakay yon fizyoterapet, oubyen yon kine, pou fè travay lan pou li, men y al jwenn moun sa yo, malgre yo menm yo pa gen konesans syantifik la, paske yo pa gen konesans sou fonksyònman kò imen an, kò a egzakteman, kòman li ye, sa vle di yo pa konnen, konesans syantifik la yo pa genyen li, men konesans anpirik la avèk eksperyans la, yo genyen li, e travay yo konn fè a konn ba yo rezilta.
Banm poze yon ti kesyon paske w nan spò. Èske w panse seleksyon nasyonal la li gen jan de moun sa yo? Tankou moun ki nan domèn sa yo menm jan ansanm avèk ou? Seleksyon gen meyè yo. Gen lè meyè e majorite nan yo se etranje. Se kine etranje ke yo ye. Nou gen yon ayisyen ki ladan li. ki te etidye Kiba, ki spesyalize l Kolonbi. E wi, paske nou genyen jwè ki te blese nan klèb yo, se gras a travay kine ke seleksyon an genyen ki pèmèt ke yo menm yo retabli yo osi vit. Ok? Trè byen. E la nou wè, nou gon bagay ke m remake nan travay k ap fèt la. Nou wè men yo grese. Wi.
Sou pwent yo. Lè nou itilize pwent. Wi. Son pomad ke nou itilize. E ki pa gen, ki pa gen odè. Ok. E ki fasilite ke friksyon fèt san oken pwoblèm. Sa vle di si map fè masaj la pou pasyan an, menm sèk, map fè la sèk, li kapab irite po pasyan an. Ok. Sa kapab bay de mikwo lezyon, yon seri de blesu. Ok. Men otomatikman kem pase pomad la, m itilize pomad la, sa fasilite kem friksyon an fèt. Ok. E lè map fè manipilasyon l banm plis fasilite poum fèl. e ke pasyan an soufri mwens. Ok, men si m pa t fè li, pasyan t ap soufri plis, paske t ap gen plis presyon ki fèt e pa rapò avèk si m ta fè masaj la ase. Trè byen.
Apa m wè gen balon tou, dòk. Wi, sa, sa, sa li menm li rele medisina. Li pa balon non. Medisinal ball, sa yo kapab travay ranfòseman miskilè. E nou itilize sitou a moun ki gen pwoblèm nan bra yo defwa pou nou travay fleksyon, ekstansyon. Soulve l. Wi, pou nou fè fleksyon, ekstansyon. Ok, nou kapab mete l la pou nou travay, pou nou fè pwonasyon, sipinasyon, tout sa. Sa vle di, se balon medisinal bòl ke nou itilize. Menm lè gen gwo, petèt li. Wi, bon. Ou kapab gade l nivo la pou moun yo wè. Ou mèt gade l, ou mèt gade l. Ou wè gen gwo la. Ah, m panse l te lou, li pa lou. Non, li pa lou. Vwala, sa, ki wòl sa menm? Sa nou kap, nou, nou, nou, nou kapab travay, nou travay, nou travay, sitou moun ki gen pwoblèm nan o nivo kolòn vètebral, nou kapab travay avèk yo. Ok, ok, ok. Ok, nou kapab travay li, moun nan kapab chita sou li. Anplis, nou fè moun nan itilize l pou kapab fè fleksyon, ekstansyon. Ok, fasilite ke plis, plis mobilite atikilè e tout sa. Trè byen. E li gen lòt, plizyè lòt fonksyon ankò, men nou menm nou itilize l avèk fonksyon sa. Trè byen, trè byen.
Donk, M'en poze w ti kesyon sa, pa jou konbyen konbyen pasyan ke ou resevwa la? Bon sa depan paske gen gen de jou nou resevwa ant 10 gen de jou nou resevwa 12 jodi a la jodi an sèlman nou resevwa 15 pasyan jodi an sèlman nou resevwa 15 15 pasyan paske nou ouvri la depi 8 è e nap fèmen jiska 5 è atensyon m wè w met yon bagay la wi bon sa sa se akoz de E nou mete sa, paske sa son jèl, itilite li nou bali chalè, nou bali chalè, nou bali chalè, bali fèl chita pou nou, nou bali chalè, nou bali chalè, e kom pliske li gen enflamasyon, nou mete li sou zòn ki anfle a. Ok epi nou metel avèk lon bomil avèk yon sèvyèt pou kò wap pou wap kapab absòbe chalè a e sa ap diminye non sèlman ap diminye enflamasyon e diminye doulè ke l genyen. Konbyen nonb de tan ke l kapab fè sou kò a la? Bon sa pral otomatik jiskaske chalè a li menm li diminye jiskaske chalè a diminye. Bon nou gon yon pasyan ki vin la petèt nou kapab pran imaj la e mesye sa li menm li se yon pasyan emiplejik. Hemiplegic. E kom si m wè la. Sa vle di li gon bò.
Yon bò l ki paralize. E pwiske a koz de espas la, nou oblije fè l. N ap fè l chita deyò. N ap fè l chita deyò. Bò sa ale.
Bò dwat la te paralize. Paralize konpletman. Se te tèt li sèlman l te ka leve. Men tan kou li menm, chak ki lè w ba l randevou. Eske li vini chak apremidi? Li vini chak 2 zè. Chak 2 zè. Sof lè. Lè jou lè mèkredi. Piske lè mèkredi. Piske lè mèkredi nou gen lòt obligasyon paske fòk mal fè kou nan inivèsite a. Ok. E nou gen lòt obligasyon nou oblije. Pa ka twò chaje jou mèkredi a. E nou gen yon lòt jenòm ki vini la. Ok. Donk, m kapab, èske m kapab rele w Jezi menm? Paske. Non, nou pa Jezi. Nou pa Jezi men sèlman n ap bay popilasyon sèvis. Mwen wè trè souvan moun yo konsa wi. Anpil moun Ayiti. Sa te revele swit avèk yon akoz yon fyèv. Ok. Elevasyon tanperati a te koz ke. Ok. Jan ponyèt la, jan ponyèt la ya konsa. Wi. Ok. Son fyèv.
Nou, nou, nou pral travay pou nou ka, n ap travay koreksyon pou li, n ap bay fè yon, yon materyèl, paske sa li menm li kad rantre nan kad yon, yon tèz, kòman yon, yon tèz pou kapab mete. e an bra nan bra pou li pou pèmèt ke li menm li retwouve fòm li kon menm avan. Trè byen. Apre vini pawòl doktè. Trè byen. E gade non, moun yo ki la, nou satisfè de travay dòk la, e pa vre? Mwen satisfè. Bon bagay. Bon, m panse ke ou menm k ap gade la, si ke ou ta gen pwoblèm sa yo la, solisyon pa lòt kote se vini dèyè Richo. A wi, wi.
Sant la rele, sant la rele se Centre Réhabilitation Mains qui Guérissent. Wè, se les mains qui guérissent. Sa vle di depi ou vin la, depi pwoblèm ou gen an, se yon pwoblèm syantifik. Li rantre nan kad sa m konn fè a, tantan m te fè nan inivèsite a Venezuela, w ap jwenn solisyon. Wap jwenn solisyon. A bon, bon tout moun yo vin an sèl, an sèl kou, de tout fason. Donk, pandan nimewo a ap pase anba ekran la, e pandan moun ap gade l, ou ka lage l, paske nimewo a ap pase anba ekran. Nimewo a se 36 68 82 36, e nou kapab kontakte, kontakte nou, ok, e n ap fè swivi yo, e nou gen lòt nimewo, lòt nimewo yo se? 44 44 00 66 51 E nimewo pa san ba ekran ou kapab pran l si ke ou ta bezwen sèvis sa mèdam mesye pou kapab ebyen vini jwenn sèvis sa se nan Deriso. Dòk e dòk la ou nan kad aktivite travay ou la men pa bliye dòk la pa yon wobo non m toujou di sa nan emisyon di m kiyès ou ye direksyon detant. Vwala e la nou nan detant. E velo, misye velo. Doktè velo, mwen di sa kon sa. Ah, tout sa nou di, li korek. Ki sa w panse de detant? Bon, bon, bon, nou pale de detant, nou pale de lwazi, pas tan ou. E le plus souvent, nou konnen isi, nou pa gen espas yo pa amenaje pou moun kapab. e pran plezi l kòrèkteman. Paske gen anpil moun ki pastan yo swa se ale a la plaj, e se ti fè lekti, fè lòt vwayaje tou sa, fè lòt bagay. Bon mwen menm le pli souvan le fè ke pou deplase, deplase ale lwen, li tèlman difisil jounen jodi a kesyon ensekirite. Mwen menm le pli souvan m di ou pase tan m sitou nan li, nan aprann, nan aprann. Sitou nan dènye tan sa yo, m pran plezi m sitou nan fòmasyon, sitou nan fòmasyon an liy yo. Sitou aktyèlman la, m ap finalize yon seri de kou sou yon MOOC sou zafè dwa, dwa de lanviwònman. Paske m se youn nan moun k ap goumen nan zafè pwoblèm degradasyon anviwònmantal. Sitou wikenn nan, m ap fè yon aktivite nan. Nan sousi pou sansibilize jèn sou kesyon rechofman klimatik la tout sa. E mwen menm se pas tan mwen an plis tou lè m pap li, lè m pap etidye m toujou pran plezi m tou pou m gade. Gade yon seri de kou metraj, yon seri de film men ki ke m ka tire yon leson. Gade dokimantè ke m ka tire leson. M pa gade. Fim pou gade, fim pa gade dokimantè pou gade men yon bagay ke m aprann, ke m ka aprann e ki pral sèvi m tou nan sèvis fonksyon m. Paske plis ke nan travay mwen, lè m nan klas, m ka pote yon konsèy bay jèn yo, bay etidyan yo tout sa. Kòm se travay sa ke mwen menm m fè, m plis pran plezi mwen. Pandan m ap pran plezi m, m ap fòme tèt mwen e nan sa m ap jwenn nan, lè k ap pèmèt ke m kapab ede lòt moun san okenn pwoblèm. Pandan m nan lakou lakay ou la, gen yon bagay ki atire atansyon m. E pye bannann yo sitou e Nikola ou kapab fè moun yo viv sa pye bannann yo sa se maskriti se pa sa? Maskriti yon kilti nou pèdi prèske nou pèdi an Ayiti isit sitou paske moun yo koupe tout pye bwa nou pa gen pwoblèm non nou ka fè yon chita nou ka fè yon chita san okenn pwoblèm Sa vle di ou son moun ki ou son moun ki renmen pye bwa? A wi mwen renmen sa paske m toujou okontrè n ap fè yon kanpay kontre rebwazman E premye me a la, nou te genyen avèk nou plis ke 300 jèn, e apre nou te fè yon konferans sou zafè e chanjman klimatik, enpak adaptasyon e vilnerabilite, e nou te sansibilize yo sou kesyon an, sitou, e jounen jodi a nou konnen kouvèti vejetal nou an Ayiti li a mwens ke 3 pousan, e byen nou eseye wè nan ki mezi nou kapab sansibilize yo, e nan sousi sa pou nou ede yo yo menm a pran konsyans, e nou te. Ba yo, yo chak yon pyebwa, yon pyebwa ki senbolize lavi, paske plante yon pyebwa se plante lavi, paske wòl nou konnen, ki wòl ke yon pyebwa genyen, e ki enpòtans ke yon pyebwa genyen nan lavi yon popilasyon, paske jounen jodi a la, pyebwa yo se yo menm ki la pou kapab absòbe dioxyde de carbone, absòbe yon seri de dechè e meto lou. Ebyen ki pral bay posibilite a ke avèk travay de sentèz lan ok pou pèmèt ke nou menm nou jwenn oksijèn pou nou kapab respire e san oksijèn nou pa ka respire ebyen jounen jodi a la si ebyen nou pa fè kanpay de sansibilizasyon paske gon seri de zòn e avan ki pat abitab e ki te gen kouvèti vejetal yo koupe yo pou yo kapab konstri kay ok e jounen jodi a la. E avèk fenomèn urbanizasyon oubyen kay kap konstwi e nenpòt kote yo nou vin wè ke tout pye bwa yo yo vin koupe. Bò isi a la Sen Michèl dan le tan e se te te gan te gen pen gen pich pen dèyè a gen pen bwa pen bò gen dèyè a gen anpil pye bwa pen ok se te gon kouvèti vejetal ase enteresant. Èske son moun e e ou gen yon liv e prefere ke ou renmen fè lekti a?
Monchè m li m li tout liv m li tout liv istwa. Kilti e li liv ki gen rapò avèk espò, sante, sosyoloji e ki pwojè sosyete. Sa vle di m li tout liv paske mwen menm m vle gen konesans. Mwen kapab di w sou yon liv la.
Jeneral, bon, m gen plizyè la. M gen plizyè la. M ap gade yon liv la ki rele Panse Kritik. Ok, ok. Paske se plis liv nimerik, liv nimerik se panse kritik, se yon liv ki ekri pa Jacques Boisvert, profesè retrete. E se yon liv ki pale sitou de

nou menm antanke pwofesyonèl, antanke moun tou, e ke gen yon ti bèd avantaj pou nou kapab ede e moun ki nan bidon. Trè byen. E yon lòt ti kesyon ke m te vle poze w, bon, e, èske w ka fè yon diferans pou nou, bon, e pa yon diferans, pou ki sa w ke w panse l enpòtan pou yon moun e gen detant malgre l se yon moun ki okipe, pou l pran ti detant li? Pou ki sa w panse l enpòtan? Non, imajine, e.

kontan, yon moun ki ap detann li, yon moun k ap relakse l, e sa pèmèt ke moun sa li menm li libere l de preokipasyon, de angwas, de strès, de ansyete, e sa ap fè ke moun sa li menm li son moun ki plizoumwen ekilibre e pa rapò avèk jesyon strès, jesyon emosyon, jesyon ansanm de sitiyasyon, petèt sitiyasyon konfliktyèl ki kapab prezante e li menm ke l gen kapasite pou l kapab jere tout sa yo e pèmèt ke relasyon l tou. e ak moun ak moun, li gen kapasite pou l jere moun ki nan antouraj li, e konprann moun e aksepte diferans ki genyen antre li menm e lòt moun.
E pafwa gen anpil moun tou nan detant yo, fò m di sa, ki renmen pandan yo chita la, gen yon bagay ki atire atansyon m, m konnen gen moun ki ta pran detant yo ladan, ki ta gen ti bwason yo la, ki ta gen wonm yo la, ki ta gen mizik yo la. Monchè, mwen, mwen plis. M plis kalm, m renmen trankilite. Mwen renmen mizik men e nan moman pa li m kapab tande mizik lan e m pa. Coach, èske ou s on moun ki renmen jwe foutbòl? Bon, se sa m te konn fè e m te konn fè sa. Foutbòl ban m anpil popilarite e se te foutbòl lekòl. Ki pral fè m sòti. Ou konprann? Men malerezman, e isi an Ayiti talan pa sifi, fò w ka fè lòt bagay. Sa k fè m te m te plis kenbe lekòl la e pou m te ka avanse. Ok. E e l ban m rezilta. Ok.
Trè byen. Se sa. E bon, lè a gentan rive sou nou, kòt si ke ou gen yon mesaj ou ta vle voye bay chak grenn jèn? e bay bay chak grenn ayisyen kelkeswa kote li ye nan mond lan se kisa l tap ye? Bon
se kontin pat lavi a pa fasil e whatever kote w ye e sou tè a lavi pap janm fasil se kontinye travay e disiplin janm te di l la map repete l ankò 5 bagay nan lavi a ki pou fè w rive se Disiplin, respè, imilite, byenveyans, epi pasyans. Pasyans. Paske si w gen 5 vèti sa yo, e m garanti w, tout sa w gen kòm rèv, kòm pwojè, kòm anvi, y ap reyalize e w ap reyisi nan tout sa w ap fè. Pa janm twò prese. Paske twò prese pa fè je louvri. E toujou medite tou paske kwè nan bagay. Kwè nan bagay, si se Bondye wap priye, priye. E si se nan lòt bagay ou kwè, men fò gon bagay ou kwè ladann. E a chak fò ou santi ou afebli, ou kapab priye pou ou kapab reprann fòs ou. Trè byen.
Trè byen. E non pa m se Balmir men m pa ta prale non san ke m pa di mèsi ansanm avèk chak grenn moun ki toujou ebyen sipòte di m kiyès u ye. Mèsi ansanm avèk Jesisèl Miltisèvis. Donk ou menm ki nan Miragwàn se ale achte telefòn ou la nan Jesisèl Miltisèvis. Genyen e screen pwotektò, genyen telefòn, genyen jump, genyen kat memwa. E kèlkeswa aparèy elektwonik ou ta vle jwenn se ale nan Jesisèl Miltisèvis. Mèsi yon lòt fwa ankò avèk ou menm. ki toujou abòne ansanm avèk nou e ou menm tou ki toujou kòmante. Babay, bon dimanch!